Madame, Mesye, bonjou, bonswa, byenveni sou Radyo Pale Ayiti. On lòt fwa ankò nou prezan, nou tounen sou platfòm nan pou nou pote on lòt emisyon ba ou. Bon, ki sa k pase? Mesye, sa mwen k pase Ayiti jodi a, m tranble, m sezi, m poko janm wè on bagay konsa pou jan e fantom 509 yo tranble peyi a, madame, mesye. Gen anpil moun e kote e moun yo ap kouri. Mesye, m poko janm wè on bagay konsa. pou nèg sa yo nan lari a yo fè gwo dega sa yo epi pa gen pyès moun ki di anyen? Nou kite nèg yo fè gwo masak sa mesye pou sa nèg fantom 509 yo fè nèg yo boule machin moun yo yo mete dife nan biwo leta hein nèg yo mete map gade yon malerèz kap pase malerèz la pandan lap kouri wi nèg yo lansel yon wòch blayi atè al mouri. Gon lòt ankò, yon pse 509 kenbe l li pran zam ni li kase pye moun nan. Mesye, m poko janm wè yon bagay konsa nan peyi a non pou sa nou ki sa nou kite polisye bandi sa misye ap kraze peyi a, nou pa janm fè anyen. Gon lòt ankò men sa l fè, li te gon fè nan men l, li pran fè a, m ap gade l gon sitwayen li ba l kout fè a, li di konsa m te di w pa t pran lari jodi a. Mesye nou pa sipoze fèl konsa mesye sa se gè nou mande sa se nap goumen avèk pèp la sa pèp la fè nou li lè li tan mesye pou nou chanje konpòtman nou li pa bon li pa bon li pa bon ankò li pa bon nou pa sipoze fèl konsa m panse ke nan manifeste manifeste gen faz li vyolans sa se vyolans li ye kont pèp la mesye sa mwen nou fè jodi a la kote nou kraze peyi a mesye li pa bon non mesye ayiti pa merite sa non mesye pèp la pa merite sa non. Si nou goumen nap goumen nou nan kont a jovenel moïse nap antre nan palè nasyonal pran jovenel moïse pran jout joseph pran direktè polis la men pèp la pa gen anyen pou wè avèk sa nap nap manifeste a la nèg kap manifeste tout bon si poze antre nan palè nasyonal fè sa wap fè a ou fini men ant jan mwen ap fè pèp la nou fè pèp la pase mizè. Li pa bon sa n fè a. N ap kraze biznis moun, n ap boule machin, li pa bon. M pa renmen sa n fè a non, li pa bon. Antouleka, si se bon peyi nou jwenn, yon peyi savann tankou Ayiti, n ap fè sa nou vle. De tout fason, si l bon pou nou, kontinye fè l, men jan mwen ap fè l la, pou libere yon sèl nèg, yon sèl nèg pou nou libere, e nou mande pou libere, y ap fè tout dezòd sa yo, nou oblije touye moun konsa, nou oblije ap boule biznis moun konsa. Li pa bèl. Li pa bèl. N ap toujou wè kay vwazen an bèl. N ap toujou wè Sendomeng ap pwogrese. N ap toujou rete nan salte paske nou menm nou pa renmen bèl lakay nou. Kite m pran yon zanmi sou ling nan san pèdi tan pou zanmi an di de twa mo. Madam mesye, m ap mande w atansyon silvouplè pou w tande sa zanmi an pral di paske li pa bèl. Kite m ouvri mikwo m e m fèmen mikwo m.
Wi mwen di bonswa, bonjou ak tout moun kap tande pale ayiti bon frè pam kòman w ye kòman aktivite a ye menm kòman sante nou ye kòman nap bouje hein dim kòman nap bouje. Frè pam eskizem wi malgre m tounen nan lari ankò m pral lakay mwen eske mwen pa diw otrefwa m tap pale m te diw anpil ayisyen ap mouri o brezil m te diw anpil ayisyen ap mouri o brezil frè pam anpil ayisyen ap mouri o brezil paske yo pa kontwole yo. Gen anpil ladan yo kite peyi yo ti bredjenn yo kite peyi yo frè pam. Depi yo vini yo pa brase ide. Yo pa brase ide avèk yon moun ki konnen. Depi yo vini yo di yo bandi. Se nan fanm yo wè. Ou mèt te la avan yo. Ou konprann? Ou mèt te la avan yo. Yo pa mande w eksplikasyon. Yo pa mande w kòman la li peyi a ye. Inikman yo antre yo fè sa yo vle. Ou tande? Ok, w al nan aplikasyon avèk yon fi. Al tcheke. O Brezil, bon, fanm nan ou wè ki kanpe nan lari a, bagay serye m ap di w wi, fanm nan ou wè ki kanpe nan lari a, Brezil, Brezilyen an al pran ni, li ka, li ka pran fanm nan pou 150 reyais. On masisi se 200 konbyen reyais wi. Yon masisi wi. Son peyi si vègou an, son peyi pa konn wont li ye ou frè pam nan. Brezil ou ye la son peyi pa konn wont li ye. E gouvèneman an pa bon. Eh, pou gade nan yon peyi, bon mwen menm mal travay avèk minwi. Mal travay ak minwi. Lèm pase gon kote m pase anba yon pon m t wè brezilyen ki kanpe ap pran masisi met nan machin yo pati avèk yo 200 250 reais e fanm nan chita la e brezilyen pa yo kisa l pran son masisi l pran ou konprann son peyi pa konn wont li ou menm kap vin nan aplikasyon an E mwen menm sa pa sa pa rive m. Sa pa rive m e m pa konn fè bagay sa yo tou, ou konprann? M pa konn fè bagay sa yo. An prensip, nan aplikasyon an, w ap mande moun nan kiyès li ye, èske se fanm oubyen gason. L ap pale w kare, l ap di wi son w masisi mye. L ap pale w, l ap di wi son w masisi mye. Ha, ou konprann? L ap pale w kare, l ap di non m pa fanm non son w masisi mye. Ok, l ap di w tcheke fanm. E konsa, misye Nike pran, li fin pale avèk moun nan, kontakte byen pwòp, pase randevou yo, epi, misye al nan otèl avèk masisi a. Se konsa l ye frè pa m. San reflechi, bon gad kòman misye al pèdi lavi l. Ou kite paran w, kounye a pa, depi w sòti paran gen espwa pou ou, sou ou, e ou ka kite timoun ou Ayiti, ou kite yon fami E manman te ka te andwa papa te andwa vann yon vye bèf. Ou konprann yon vye kochon. Li te ka lwe lajan din fason pou antre o Brezil. Men an ap gade kòman wal pèdi lavi ou. Pou ryen. Ou konprann? Pou ryen wal pèdi lavi ou. Bon se paske mwen pap fè sa gen yon la yè samdi an yo pati yo 4 pati nan yon machin ti patnè a fèk achte machin li kounye a achte machin li pou pwogram machin nan fon aksidan bon chans pa yo yo pa mouri devan machin nan destwi nèt devan machin nan kraze poukisa pou pwogram e pa nan vil pa yo a non yal nan lòt vil yo gen zanmi ou konprann yo gen zanmi lòt kote yal nan lòt vil Ou konprann? Y al nan lòt vil avèk machin pou y al fè jowòf. E jowòf y ap fè Brezil frè pa m nan? An mwen te di w sa a. Mwen te di w sa a. Ou konprann? A depi yo rive yo bandi ok. Pou m gen yon madanm, mwen gen yon pitit avèk madanm mwen. Ok. Menm si m te kenbe madanm mwen fragran de li, m pa prale kouto. Pou mal touyel. Poukisa m rale kouto pou mal touye yon fi mwen genyen e lè m timoun sa m fin touye manman e lè timoun sa gadem timoun nan kòmanse grandi kòman timoun sa pral regade m ou konprann gen moun ki pa reflechi frè pam gen moun ki pa reflechi ou konprann m te di w otrefwa otrefwa sa m te di w m di w wap preche yo men yo pap koute w frè pam nan yo pap koute w. Li pap koute w non, malgre nan lari mwen ye, m pa gen nèt lari, m pral rive lakay mwen, men sa l ap monte kanmenm. Yo pap koute w frè pa m nan. Ou wè pwoblèm? Yo pap koute w. Yo pap koute w. Paske otrefwa la, gen yon ki prete machin mwen, l di m, bon, la prive yon kote ki rele Blouski. A, m di, a, m pral nan travay, nan dimanch, ou konprann? M di, a, m pral nan travay wi, paske m fèk. Soti legliz. M di mouche m pral travay a minui. E fò m ta jwenn machin nan apati de onzè. Misye pran machin nan menm apati de setè yo. Setè diswa yo. Misye di non mouche m ap mete gaz m pral blouski. Rive m rive a m ap nèke depoze moun nan. M vini. Ok. Nan 11 è, vrèman nan 11 è edmi misye parèt sou mwen. Lè misye parèt sou mwen, m ouvè pòt machin nan, lè m gade, bon, m ouvè pòt machin nan, sant byè ki nan machin nan m pa ka sipòte. M di yo, pou m prete yon machin pou bay m, pou jete byè nan machin nan konsa. Misye di non nèg yo p tap bwè, nèg yo tap bwè, nèg yo lage byè nan machin nan malgre l kouri dèyè nèg yo. M di non, m pa t prete w machin pou w t al bwè. Ou mande m machin ou di w gwo moun paw. Ki fè vin sot Ayiti pa gen bis, ou konprann, prohibido ici, kounye a yo ouvè rodoviaria, kounye a bis ka mache. M di w pa gen, ou di w pa gen bis pou mennen moun nan Bouski, mwen prete w machin nan pou ta ale nan pwogram ala machin nan, m di ok mèsi frè m. Misye di bon, e pa gen pwoblèm Jeannot sa pa p rive ankò, alèz. Ok m ale m fin prepare m, m al travay, lè m rive, ba direksyon machin nan, se kriye l ap kriye. Lè m gade kawoutchou machin nan, m wè kawoutchou machin nan plen penti. Li misye ki al frape machin nan nan Calzada. Bagay pyeton, ou konprann, l al frape machin nan, li kraze bagay machin nan. Ou konprann? E sa ap mache fè frè pa m nan. Ou konprann? E sa ap mache fè, yon sèl bagay, w ap preche yo p ap tande aryen. Yo p ap tande w aryen. Paske ou menm ki la avan yo. Timoun nan vin dèyè. Ou konprann? Timoun nan vin dèyè, li di w, li se bandi. Plis ke sesi se laba. E tandi ke nan Brezil wap viv. Ou konprann ou kite kay ou se pou mizè, pou grangou. Ou parèt kareman, ou di, ou di konsa.
Ok, mèsi zanmim depi Brezil. Mèsi anpil e pou entèvansyon w nan, mèsi anpil pou entèvansyon w nan Radyo Pale Ayiti. E te yon plezi, madam mesye rete konekte, nap tounen demen nan lòt emisyon ankò paske fòk nou ale. Mèsi anpil, bay tout moun a la pwochèn. Male!